Nenpòt kote n ye nan monn nan, jodi a la a, se avèk anpil tristès nou eseye rejwenn Madam Ludmile ki se a coup sûr komèt defen an ki se Fernando, anpil moun konnen sou Bakòp, sitou sou kanal la. Men jodi a la a, li te vle nesesè pou m te deplase, pou m te vin fè yon ti pale avèk Madam Ludmile sitou konsènan mesye sa. Anpil moun konnen Fernando men li menm gen plis detay li ka ba nou. N ap di Madam Ludin bonswa e byenvni sou TZ epi lòt platfòm ki la a. Kòman sante a? Tout bagay anfòm? Bon, bagay yo pa anfòm. Men avan menm mwen kòmanse, mwen vle salye memwa gwo potorik gason sa a ki se Francky Adolphe, bon ki gen plizyè non jwèt, li rele Bakòk, Bar Manman. Nan dènye moman yo, nan dènyè batay ke l t ap livre pou kominote l lan,

Yon bagay nòmal ke m aksepte ke m pap wè bakòp ankò, ke nou pap wè, ke nou menm nou pap wè bakòp sou rezo k ap mennen batay menm lè dè fwa batay l ap mennen an fè nou ri, li pran plezi ladan men s on batay ke l t ap mennen avèk konviksyon l se pa premyè batay ke li antre ladan paske s on moun ki toujou ap goumen bò kote sila yo ki pi fèb yo lè l gen yon koz li anbrase l li konn pran l l ap defann. Moun ki pi fèb yo, li menm li pa, li pa menm konnen moun menm li menm. Se sa lap defann nan li konnen. Pou mwen menm jan w di an, e ki ke nou genyen relasyon, ke l genyen relasyon trè pwòch avè m, dèfwa lè lap mennen batay li konsa, tankou Wideline mèt la, map di batay, bakò pou wè m non bagay, epi se konsa wap adopte. Li di non, ou gen konpreyansyon pa w, m gen konpreyansyon pa m. Nou ka chita. E nou gade bagay yo, sil le fo pou m bay eksplikasyon, m di si se li pou banm eksplikasyon pou nou konprann mye, e pou nou konnen koman, pou nou konprann sitiyasyon an. Dèfwa m konn estime ke l ap avanse e twòp, se pa ke m di l kanpe batay, men gen de lè m mande fò li chanje estrateji, si nou wè yon lè nan yon entèvyou l te di, li pa konn si Wideline pè, li pa konn si Manno pè, li menm li gen san Desalin k ap koule nan venn li, Li pa pè mouri, li pa pè mouri pou respè nou kòm pèp, pou souverènte nou kòm pèp. Sa fè, jodi a, se pa Savann Long, se moun Savann Long, yon seksyon kominal nan komin Wanament, se pa Wanament ki pèdi, se pa Nòdès ki pèdi, se Ayisyen ki pèdi. Paske si nou te konn ri l lontan, m panse si n al revize. Kounye a n al regade videyo l yo, n ap wè te genyen pwofondè nan sa l ap fè a. N ap wè ke se yon moun ki te vrèman t ap goumen, men l t ap goumen nan fason pa l. Paske sa moun pa konnen, pandan Bakòp ap mennen batay, l ap di w kanal p ap kanpe, e sesi lè lè y ap pran l nan mòg lan yè. Nou te prezan. Dèyè tèt li toujou make KPK. S on moun ki viv de fwontyè lan. Se de dwàn lan l viv. Se nan ladwàn, e nan monte desann avèk enspektè, avèk lòt moun yo la. Se la li menm li genyen mwayen pou l viv. Ebyen l te bliye tèt li, li te bliye fason pou l viv. Li te wè peyi l. Se sa k fè li te deside ale sou ale sou kanal la e t ap mennen batay pou l di fwontyè a pa ka louvri nenpòt kòman. Si l ouvè nenpòt kòman, Dominiken ap pi maltrete nou. Abinader ap plis imilye Ayisyen frè nou yo ki an Repiblik Dominikèn nan. E l t ap resevwa li menm, selon sa l konn di m, l ap resevwa anpil mesaj. Men sepandan, li menm nan. Jan map di nou li te bliye tèt li an son moun ki te malad e yo te mande l pou l te pran repo li gen yon bwat antre nan pye l e ki te ap bay pwoblèm e bagay lan te vin enfekte l te kòmanse swiv lopital men li tèlman pasyone de kesyon kanal lan Lè yo mande l pou l pran repo, li pa pran repo, l santi si l pa la, gon bagay k ap manke, petèt si l pa la, li pa asire l ke travay yo ap kontinye, petèt ke yo ka kanpe. Bon, yè yon moun ap di m, yon moun ki konn sou kanal la avè l, yo di m, li konn sou kanal la, l wè m ap vini, l sere m, li pa kite m wè l, paske m te konn ap kouri dèyè l, premyèman pou li pa bwè, dezyèman pou li ale repoze. E repoze lakay li. Men sa l t ap fè a nan dimansyon pa l, jan l t ap mennen batay la, l panse fòk li ta la. Li pa la, li pa la jodi an. Men m panse ke jan l te konn di l lan, jan l mouri avèk KPK ekri nan tèt li an. Kanal la pral ap kontinye, kanal la pap kanpe e gin de moun ki kòmanse fè pwopozisyon, menm ri ki pase bò lòt bò ee bò kanal la pou n ta rele l ri Francky Adolphe ee men sa ki pi enpòtan m konnen k ap fè l e ki t ap fè l plis plezi nan vivan l se wè kanal la fini dlo antre nan kanal la epi plèn Maribawou awoze epi. Nou kòmanse bay manje. Se vre, Plèn Maribawou pap ka rezoud pwoblèm manje ke nou genyen nan peyi a, men Plèn Maribawou ap bay yon egzanp. Lè Plèn Maribawou ap bay manje, n ap di gen yon rezon batay Francky Adolphe lan te genyen rezon dèt li, men rezilta ke li pote. Sa fè Ayisyen nou dwe toujou rete nan solidarite, nou dwe toujou rete nan prèv de tèt ansanm nou bay lan, pa kite yo antre nan mitan nou, vin divize nou, paske mwen gen anpil kesyon ke m ap poze. Lè bagay sa yo ap pase map di eske vreman se selman pou yon kanal ki genyen tout pwoblem sa yo? Eske vreman se pou yon kanal, ti kanal sa ki pral awoze selman 3000 hectares de terre pandan pandan menm plèn sa paske plèn de Dahabonn se kontinuite menm plèn de Maribawou an kote yap awoze plus de 40000 hectares lòt bò a nou menm pou 3000 hectares eske li te ka mennen nou nan batay sa? Bagay lan pi pwofon e se sa k fè m panse lennmi yo prè pou yo goumen ak tout mwayen ke yo gen e yo pwisan yo gen anpil mwayen pou yo goumen men m panse premye bagay y ap bezwen fè se antre nou pou nou kòmanse goumen se sa k fè m toujou ap bay pawòl lan fòs nou se nan linyon l ye e e ba w manman ba w kòb Fènando jan n ka rele l lan. Li te li te kwè nan tout moun ki vle pou revolisyon agrikòl lan fèt. Petèt ke nou ka pat konprann lòt nan yon moman, men lè nou gade ofon, Ayisyen ta dwe vle menm bagay. Tout Ayisyen ta dwe gen menm anbisyon, menm rèv Backup mouri avè l la, tout Ayisyen ta dwe genyen l. N ap di, an nou pran frè nou, zanmi nou, Backup, e. Ki ale la Li pral rive nou pral pran sa kòl ap tounen fèl tounen angrè fèl tounen sann fèl tounen sa nou vle pou pou pèmèt nou mete yo nan tè a pou nou fè agrikilti sa m di an se jis yon pawòl pou m di nou ke nou dwe kontinye revolisyon agrikòl lan fòk li fèt si nou vrè vrèman vle rann yon gran omaj a Backup a Ahh avk gran gran gran potorik vanyan gason sa ke nou pèdi an nan 5 nan 5 10 ans fò gradyèlman depandans nou ap redwi pou nou rive bay tèt nou manje euh nou di Backup orevwa li ale li pa fizikman pami nou la men m sur lap rete nan lespri nan kè ayisyen. Pou yo, pou anpil, anpil, anpil tan nan listwa nou kòm pèp. Men pou sa a rete ekri. Kontinye. Fòk lenmi yo, nou ka kanpe an nou, pou se dè moun, m mèt di nou, se moun sa yo ki pou vin dirije peyi a. Paske Baton pa t gen pou l al goumen pou, pou kanal te fèt. Lè peyizan yo te, peyizan pa t sipoze nan vin fè kanal. Se wòl leta, se travay leta. Se leta k pa fè travay li ki fè jodi a nou la a. Kounye a, m pap janm sispann di l e nan tout okazyon m ap toujou di l, fòk nou goumen pou nou gen leta pa nou. Leta fabrike sa yo y ap ba nou an pa leta nou. Yo pa nan enterè nou. Yo pa pou byennèt nou. Yo pa pou nou sòti nan sa nou ye la a. Okontrè se bay yo ba nou yo pou nou rete nan sa nou ye la a. Pou nou rive pou n ap goumen yonn ak lòt pou nou pa antann nou. Ebyen Ayisyen, sa ki pase la a, Inisyativ Kanal la montre nou ka ini nou. Nou gon gran, gran moun ki t ap, yon gran potorik gason ki t ap goumen avèk nou, ki ale. Sa dwe motive nou, sa dwe ban nou plis fòs pou nou kontinye batay lan. Paske batay lan se pou batay byennèt nou tout ansanm li ye. Tout moun ki fyè ke se Ayisyen, ke w isi, ke ou aletranje, nou pwouve sa dyaspora a, nou pwouve ke nou renmen lakay nou. Ann rete solidè, ann, nou deja gon inyon nan kanal la, jan m toujou di l, an nou òganize nou pou nou avanse, pou nou genyen, pou nou vin genyen vrèman, pou nou rapatriye souverènte nou, paske se pa kado yo te fè nou kado nasyon sa nou genyen la. Se san ki te koule pou li, se je fanm ak gason zansèt nou yo ki te pase pou li, ki te pase pou li. Menm jan jodi a, nou pa genyen bakòp. N ap kontinye batay, nou pap kanpe nan batay lan pou nou rive genyen souverènte nou, pou nou rapatriye onè nou ak diyite nou. Mèsi. Alò, Madam Medline, bakòp, ou konn bakòp depi ki lè?
Depi 2014.
Depi 2014 ou konn bakòp e fon ti pale nou plis de bakòp kòmsi kòman ou te konn fonksyone avèl nan espas la. Bon se yon moun fòk ou fòk ou aprann konnen l pou w fonksyone avè l. L ap fè w fache, mwen menm m rive yon lè mwen avè l nou toujou nan fache n ap rekonsilye pase gen de lè konprann se ak presyon e. Lè sa m ap reflechi la, m ap reflechi a dènyè konvèsasyon nou te genyen samdi an. Paske samdi an nou pale nòmal, li vini, l ap ban m enpresyon la, m ap kouri dèyè l. Lè m fin kouri dèyè l, li tounen l rele m. Li di, ou konnen se ou m genyen, se ou k manman, se ou k papa m. Ou konnen mwa avè w nou pa ka nan kont. E nou repale. Se te moun sa. Bon, relasyon pèsonèl li avè m. Se te sa li men son moun sal kwè a lap diw li li pa bezwen konnen kiyès ou ye sal panse a lap diw li lap e lap diw li lèl fin diw li li pa lènmi avèw li pa gen pwoblèm pou li rekonsilye avèw pou nou refonksyone men son moun ki te renmen renmen peyil anpil son moun ki renmen moun tou jan nou wèl lan soul wè sil wè w la li toujou ap mande w yon bagay pa panse lèl mande w yon bagay ou bay li se pou backup sèlman ou bali. Kote w ba li an li gen dwa menm rive lakay li avè l. Toutan m toujou ap kouri dèyè l, m di w pa kab goumen avè m pou m ba w epi pou w ap mache, ou pa fè, ou pa re, sa w mande m nan w pa fè avè l w ap separe. Li di m, eeeehh, m gen menm kanti, m gen plis moun deyò a pase w wi, m gen plis moun pou m bèy pase w, eeeehh, fò m fè sa m gen pou m fè, lè moun yo bezwen fò m bèy, nou pa kab manje pou kont nou. S on moun se nan sa l te kwè. Li pa, li kwè moun ki nan antouraj yo fò yo, fò yo viv, fò yo. Fò yo viv byen. Se pa yon moun ki ka wè enjistis fèt devan l. Bagay lan pa bezwen pou li. Si l wè w ap fè yon moun enjistis la, l ap pase moun nan dèyè. Pou li menm, li pran koz lan pou li. Paske li p ap gade, li p ap kanpe gade w ap fè moun moun enjistis. Oke, e dapre sa m gen, dapre sa m gen kòm enfòmasyon, ou se yonn nan marenn pitit li yo. Ou se konbyen timoun li gen an tou? Li gen 4 pitit. Wi mwen se marenn youn nan timoun yo.
Ok, mentenan eske yo gen gentan genyen detay de fineray la, kòman planifikasyon yo ye, eske yo gentan genyen dat la? Bon, nap planifye avèk fanmiy lan. Se semèn pwochèn mwen genyen pou m wè avan n vini la m t ap pale avèk madam nan non m di li te rele m li pa jwenn mwen retounen lapèl lan li di mwen pa jwenn li. Ou di misye marye tou? Wi li marye li marye dam nou wè nan videyo a se madanm li sepandan l gen yon lòt fi li fè 2 pitit avèk madanm li li gen 2 pitit avèk yon lòt dam. Ansanm avèk fanmi an, n ap fè nou konnen ki lè fineray yo ap òganize, men se semèn pwochèn.
Yon dènye mesaj pou fanmi an. Yon dènye mesaj pou anpil moun sou rezo a ki te apresye travay misye. Mwen menm pèsonèlman, se yon nèg m pa p janm bliye paske m sonje lè m fini premye pati sou chantye a, l toujou ap di men gwo medya a, men tizou, li pa janm manje pou kò l. Antuka yo nan men reprezan tou. Anpwen pou fanmi an nap di yo nou konnen se li k pi piti nan fanmi an e se li menm se moun tout moun menm lè jan w wè m di w li renmen egom avèm nan se konsa li ye nan fanmi an tou men se moun ki pi renmen tout moun nan fanmi lan se moun ki pi antann li ak tout fanmi an si w ap gade yè m ap gade m wè moun yo ekonsola m konprann sa nap viv e. M pa sou Claudide, Julio, Wilmide madanm ni Mapou menm m ap di nou kouraj Backup te mennen batay li Backup te mennen lit li e peyi an rekonèt Ayisyen an jeneral rekonèt lit Backup lan. Backup pa tap goumen pou tèt li, li pa tap goumen pou fanmi, li tap goumen pou tout yon peyi. Li ale la e nou mèt fyè de ti frè ke nou te genyen an, nou mèt fyè de kouzen ke li te reprezante pou nou an, zanmi l ke li te reprezante pou nou an, paske se te yon òm de konviksyon, se yon moun, ou ka wè l kòm yon blofè si w pa konnen Backup, men lè w konnen Backup nan fon. Backup son moun ki entelijan e ki konnen sa lap fè ki konnen sa lap fè men lèl gon koz lap batay pou li lèl gon bagay li kwè nan li li bay tout li menm nou pèdi yon gran gason nan fanmiy nan m konnen janl te gen lanmou pou nou tout e nou tout nou gen lanmou pou li ebyen di Bondye mèsi paske l te ban nou yon backup nan fanmiy nou ke nou ka fyè de li ayisyen an jeneral moun wanament zanmil yo savanlong mwen di nou kouraj Bakòp ale, men Bakòp sipoze rete nan lespri nou, nan kè nou, pou sa l te reprezante pou nou, pou sa l te vo pou nou. Sèvi de ak foug Bakòp, sèvi ak tout sa k te pozitif nan Bakòp pou nou kontinye mennen batay nan peyi a, pou nan anviwònman menm kote n ap viv lan, pou nou an meyè an an pèsòn paske Backup nan anviwònman l se te pi bon moun tout moun ki te nan anviwònman Backup konnen se te pi bon moun ki te ka genyen nan anviwònman yo paske se yon èt imen ki gen yon degre de kòman m ta ka di pa sèlman tolerans non lanmou pou moun depi w bò kote l w ap viv li depi bò kote l fè w kenbe yon ti pati nan lanmou sa a. ke l te genyen pou kontinye mennen batay egzistans nou, batay pou peyi nou. Mèsi. Nan non nou tout medya, nan nou tout platfòm yo, nou pataje pèn nan, nou pataje senpati nan avè w e avèk tout fanmi an. Swete nou bon konba e bon kouraj. Mèsi.
Nan non tout medya m wè ki fon, k ap fon travay ekstraòdinè, ki te konnen Bakòk, valè Bakòk te reprezante, nan non m avèk nan non fanmi lan, nou di nou mèsi tou. Mèsi.